Jodia nou di w byenveni nan 139 yèm Samdi Pawòl Sajès. Nou gen 2 gwoup moun nou pral eseye satisfè jodia. Nou gen yon gwoup moun avèk ni fanatik ni manb k ap tann pou nou pale de varyant ki k ap tann pou nou pale de kovid. Nou gen yon lòt gwoup moun k ap tann pou nou pale de fanmi an toujou pou nou ka kontinye avèk dosye fanmi an. Donk pa gen pwoblèm nou pral satisfè tou lè 2 moun yo paske pa bliye nou nan sijè sa ki di konsa. yon mari oubyen yon madanm aprè maryaj yo yo chanje. E pa bliye lè nou pale de covid, nou pale de varyant sa vle di gen yon chanjman. Mo chanjman pral nan tou lè 2 dosye sa yo, sa vle di ni moun kap tann pou chanjman an ap jwenn ni nan sans covid la e ni moun ki bezwen pale sou fanmi an tou pou nou bay kèlke konsèy sou fanmi yap jwenn ni. Donk, n ap satisfè tou lè de gwoup moun, p ap gen oken pwoblèm la. Pi tou nou pral pale ou de 1 Let us learn from the Bible avèk frè Germain. An n al fè Pawòl Sajès, Stan 39. Men pito pale de pwoblèm nan pou lè l rive, pou yo pa di ou pa t janm pale. Pale twòp.
Pale se yon bagay ki trè trè enpòtan nan nenpòt fwaye, nan nenpòt maryaj, nan nenpòt renmen. Si pa egzanp ou gan madanm, oubyen ou gan mari, oubyen ou gan yon mennaj, W ap rele dèyè l pou l fè sa ki bon, pou l chanje konpòtman li. Byenke w pa pale anpil non, ou pale pou w di men pwoblèm nan, epi si nou pa fikse l men sa k pral rive. Si w di sa k pral rive etan kretyen, se paske Bondye gentan touche ou, etan sèvitè Bondye, sèvant Bondye, se paske Bondye gentan fè w konnen men sa k pral pase, malerezman trè souvan madanm ou p ap koute, si l gen vye espri dyab sou li, Trè souvan mari w pap koute si l gen espri dyab sou li. Ebyen se sa ki pral koz yon pwoblèm nan fwaye a, se sa ki pral koz yon pwoblèm nan fanmi an paske youn nan moun yo gentan gan espri demon ki gentan kouvri l, pa gen anyen moun ki gen lespri Bondye a di l lap koute. Ebyen si w byen gade w gade menm nan labib Bondye voye. Anpil moun al pale. Li voye Jonas al pale, li, jis pou l pa detwi pèp Niniv lan. Li voye anpil lòt moun. Li voye Moyiz al pale a Farawon. M kwè nan Egzòd chapitre 9 vèsè premye, li di, Al pale. Ebyen, nan fwaye a gen pale. E m te di nou sa nan kèlke Pawòl Sajès avan yo, se sa k fè gen renmen. Renmen an se chita pale, e pa senpleman fè lòt ti koze, bo ra, 1 bagay, koze sesi sela, ki bon tou nan renmen an, men kanmenm, Se pa fò chita pale pou diskite men sak pral rive nan maryaj la, men sak ka rive nan maryaj la. Devwa de mezon, Lè moun nan di w ou pale twòp, li pa ka sipòte vwa w ankò nan tèt li, la a son lòt dosye. Sa a kounya, ban m lage an devwa de mezon nan men w paske si m lage an devwa de mezon kòm ou entelijan, n ap gade la a m konnen m trè trè entelijan, si w gen yon madanm oubyen yon mari oubyen yon mennaj, ki di kap fè sa ki mal wi epi wap rele deyèl poul kapab chanje pa joure ou jourel se pa paske ou pale anpil menl dil paka tande vwaw li paka ou pale twòp nan tèt li dim kisaw dwe fè donk samdi pwochen si Dye ve nap wè sin ta reponn li nan pawòl sajès men ou menm ou gen semèn nan pou reflechi de sa. Vis prezidan frè Germain li di frè jimmy m sonjew te di ou pap pale de kovid paske ou pale twòp de kovid Men, fò w ta fè yon ti pale, pa di anyen de vaksen an, pa di anyen de covid, di m pa gen anyen m ap di paske m pa konn anyen de vaksen. Sèl bagay mwen te prezante yon bagay sou varyant pou m te moutre w kote se menm jan avèk satan covid fè la, lè l vin ba w varyant lan li chanje de fòm, li chanje de konpòtman, m pral chèche nimewo a epi m a mete l pou ou. Donk li chanje de konpòtman epi gen moun li pat ka touye lè li te kowonaviris sèlman epi lè li vin yon varyant li chanje stil, li chanje konpòtman li tiye anpil moun. E m te ba w yon egzanp klè tou gen de seri de jèn gason ki pa t ap tonbe nan de seri de vye bagay gen de seri de jèn fi ki pa t ap tonbe nan de seri de vye bagay men tou depan de moun ki vin kote yo a. Gen moun nan tou ki pa renmen pa egzanp pa renmen fi blanch e yon fi blanch vin kote l li pa tonbe nan fi blanch la epi yon bèl fi nwa vin kote l bèl fòm li tonbe kanmenm. Menm jan tou gen moun nan tou di bon sa ok m pi pit m renmen fi blanch yon fi nwa vin kote li pa okipe li pap tonbe non nan adilte li pap tonbe nan vye salte a non men depi se yon fi blan ki vin kote li tonbe ladann kanmenm ou konprann ou byen tou si se yon granmoun ki vin kote li pa enterese men si se yon bèl ti jèn fi byen anfòm li tonbe kanmenm menm jan tou gen anpil jèn fi ki pa tap tonbe tou depan de jèn gason ki vin anfas yo a si se yon jèn gason nen vonvon ou konprann yon jèn gason ki pa twò bèl ki pa twò penpan yo pap tonbe epoutan lè yon bèl jèn gason nen pwenti byen anfòm byen kanpe yo di wouw sa a vre m paka pa tonbe Donk gen de seri jèn fi ki tonbe konsa, gen de seri de jèn fi tou ki pa t ap tonbe si pa t gen yon rezidans, si pa t gen yon viza, si pa t gen yon bagay, yon bagay ki nan avantaj li, epi li oblije tonbe pou sèlfòn nan, li oblije tonbe pou laptap la, li oblije tonbe pou, li oblije tonbe pou rezidans la, li oblije tonbe pou moun nan kapab ba li viza. Men gen de seri de jèn fi tou, gen de seri de jèn gason tou fò m di w, Nenpòt taktik ènmi an chanje a, akoz yo gen Lespri Bondye nan lavi yo, yo gentan Bondye gentan dekouvri teknik lan, Bondye gentan fè yo konnen ki teknik pou yo itilize, pou yo kapab toujou viktorye, pou yo kapab gen pote viktwa, pou yo kapab pa tonbe nan tantasyon sa. Donk se menm teknik sa a, nou wè covid itilize la, li chanje taktik, li chanje tanperaman, li chanje konpòtman, li chanje vizaj, epi anpil moun ap mouri aktyèlman akoz de chanjman covid fè. Menm jan tou Satan detwi anpil moun akoz li chanje taktik, li chanje de konpòtman, men malerezman nou menm trè souvan nou pa janm pote atansyon avèk chanjman taktik Satan, nou pa janm pote atansyon avèk chanjman de konpòtman Satan, nou toujou konprann ok men tèl bagay, men tèl vèsè, men tèl vèsè, men tèl vèsè, epoutan Satan ap chanje taktik, lap chanje konpòtman epi ou menm menm ou rete nan sèl vèsè, oubyen yon vèsè ki pa vrèman gen menm. definisyon ou vle di an, oubyen tradiksyon ou vle di a non, men w sèlman gen yon sèl vèsè nan tèt ou. Donk tout sa san pakèt bagay. Jodi a se yon gran plezi pou nou nan Pawòl Sajès pou nou kapab prezante ou yon seri nouvo ki rele Let us learn from the Bible, An nou aprann Pawòl Bondye. Nan Let us learn from the Bible, Pawòl Sajès ap prezante ou Yon website, menm jan nou konn abitye fè l pou tout enfòmasyon nou konn ap bay yo, nou konn prezante w yon website. Men nou pa vrèman genyen oken angajman nou pran dèyè oken website nou prezante w. Website sa a se e li rele fouye bib dat kòm. Fouye a nou wè l parèt sonnen trè trè byen, trè enteresan pou chèche atravè labib. Epi bib la, li menm li an fransè. Gen prè de 4 rezon k fè m prezante w website sa a. Premye rezon an sè ke Nou ap poze kesyon atravè Labib. Sa vle di li enpòtan pou nou li prèske menm Bib. Poukisa li ta bon pou nou li nan menm Bib? Se paske mwen pral poze kesyon. E tout Bib yo pa gen menm tradiksyon, pa gen menm bagay ki, pa gen menm mo. Si ou gen yon Bib lakay ou, ou gen hard copy, ou gen papye Bib la, papye Bib ki fèt an papye kreyòl oubyen fransè, On bgy anglè pa gan pwoblèm tou, men kanmenm si nou lil ansanm, lèm poze kesyon lap fasil pou reponn kesyon an en a pati de kote mwen lil la. Dezyèm rezon an tou se paske m wèl make fouye bible dat com sa vle di fouye la bib sa enteresan e li ekri an kreyòl sa vrèman atire atansyon mwen. Twazyèm rezon an tou se paske li genyen 3 lang ayisyen pale plis yo. ki se kreyòl, fransè avèk anglè. Katriyèm rezon an tou, se pou ka ankouraje ou pandan ou fin gade Pawòl Sajès oubyen pandan w ap gade Pawòl Sajès, nou tou ba ou yon wèbsite pou gentan al li e sa nou di pou li a pou ka reponn kesyon an. Jodi a n ap kontinye avèk katriyèm kesyon nou sou Labib. Si ou ta bezwen wè twa premye kesyon avèk repons yo, ale sou YouTube onbyen Google tape. Samdi Pawòl Sajès, nimewo 137. N ap mande ou pou li Jenèz chapitre premye, vèsè 16 a 31. Katryèm kesyon, Bondye te pase dlo yo yon lòd. Ki lòd li te pase dlo yo? Senkyèm kesyon, Bondye te pase latè yon lòd. Ki lòd sa te ye? Sizyèm kesyon, Vrè ou fo? Bondye te pase tè a lòd pou kreye moun. Setyèm kesyon pou samdi pwochen. Lè Bondye te fin kreye moun, li te beni yo, epi li di yo donte tè a. Men gen lòt bagay li te di li ba yo ankò, kisa l te ye?